Xavier m di m pa anyen. M di eske w fou? M pa ka konprann. Nou sot fini mesye. Pou 2000 goud. 2000 goud.
Se sa nèg yo fè wi. Kounya la, tankou polisye sa ou wè k al mouri a, se yon ekip yo ye e yo toujou voye nan entèvansyon. Yo gen yon prim, yo ba yo 60 mil goud pa mwa. Se yo k toujou al fè l. Chèf komisè swat la yo dwe arete l. Yo dwe arete Léon Charles. Kanpe la, kanpe la, kanpe la, kanpe la. Sa vle di nèg ki mouri vilaj yo. Se de nèg ke pouvwa konn itilize spesyal pou al fè sa yo. Yo gen rapò dirèkteman avè yo. Wap wè, depi gen bagay, semèn la sa yo te Gonayiv la wi, lè w tande semèn ap 7 fevri, apre 7 fevriye, lè pwoblèm bagay la, se nèg yo, e yo menm, yo menm yo menm nan ki te Gonayiv la. E menm 2 ekip sa yo ki te Gonayiv la. Sa vle di se yo, kòb la se yo k fè l. Yo fè l an de konivans avèk komisè swat la, responsab swat la. Kesyon swat la depi gen bagay se nèg sa yo voye. Wap wè yo di w se nèg sa ka kondi blende a manti. Se yo menm yo toujou ale. Yo fè kòb la. Paske lè yo fèl konsa talè w tande pouvwa a arete li bay yon ti fòm yo voye al pran yon ti fòmasyon etazini yo bay yon ti kòb yo toujou gen yon ti kòb yo ba yo. Se konsa wi e nan sa yo pran wi. Sa vle di gen sak mouri la wi nan pi travay yo mouri. Non men se pa bagay pou nèg yo ta gen. Nèg yo se nan pye ti visye yo menm dwe pou ti visye yo mouri. Paske. Tande, pat dwe gon polisye ki te dwe pran lòd nan men Leon Charles depi wè Leon Charles te tounen kòm direktè polis la. Tout polisye konn Leon Charles yo pat dwe pranl. Leon Charles ilegal. Leon Charles nome ilegal nan tèt polis la, lap fonksyone ilegalman. Leon Charles pat dwe ap bay moun lòd. Mwen menm yon nèg tankoum Leon Charles ta konn ap banm lòd, ki ta dwam Leon Charles poul tap voyem dim pral voyem nan gè nan demantle gang Vilaj de Dye sanl pa banm yon plan poum wè plan an, plan de ranfò a poum tou wèl ladann, poum wè kat. pou mwen ankèt ki mennen ki fèt ankèt ki fèt otou de vilaj de Dye pandan 15 jou pou mwen evolisyon dènye 24 wè a vilaj de Dye kòman fè pou vilaj de Dye tande map mande map mande kreten nèg yo kreten nou tou antre nan vilaj de Dye map mande kote nèg yo kreten pou wè se pa espre nèg yo fè enspektè enspektè kanpe la.

ki tal pran fantom nan kòlèt mayo Gucci chire 500 dola ameriken pete bal sou fantom malgre sa tande bon poukisa swat se nan vi Nicolas lale poul al di fantom pa jwe poukisa nèg yo pat pwograme yon operasyon pito pou yal pran nèg yo anndan an poukisa se ke sa se bon okazyon nèg yo nan plezi pou nou manje nou pou nou pou nou sèkle tout bò lanmè a sèkle tout bagay yo paramèt yo fon operasyon poukisa se fantom nal pran devan lakay li poul pa jwe. Tande. Malgre sa Fantom ale, lal tire ok. Menm swat yo. Fantom di nèg yo nan demen li bal 24 heures pou yo bal machin li. Epi pou yo bal machin nan demen. On lòt ti moman, Poovwa rele Fantom li di a, bay vag monchè map jere w tout bagay pou ou. Misye, Fantom di fòl jije a polisye yo. Nonnonnonnonnonnonnon Enspektè, m te fè Enspektè, m te fon analiz la, m te di Poovwa pral jere Fantom, se vre? Gade, m pa di w fou kòmanse fò. Eehh! Mesye! Pou wa rele fantom li pase men nan tèt fantom li di fantom bay vag wap jwenn plizyè machin epi wap jwenn jistis ou a nèg yo k sou pleto w la hein tande fantom menm nan kouri nan demen 24 èr ap rive li di manman l pale avè l manman l di l li ka achte yon lòt machin li gen dayè e pa yon sèl machin nan l genyen li ka yon lòt mayo ok li bay vag poukisa se apre demen nan jedi depi jedi maten tout. Tout pòt a Leogane gentan ansèkle ou wi polis pral tande kòman ou pral fè operasyon ou pral pran yon gwoup gang ki ame konsa epi ou gentan voye di nèg yo map vini pou wa gentan di nèg yo men kijan lapolis ap vini men konbyen men nèg kap vini men ki nèg kap vini. Kanpe la kanpe la e eske nèg ki te fè aksyon sou fantom yo se yo ou wè nan vilaj la. Se menm nèg sa yo ankò se menm nèg yo ankò se sa map di w se menm nèg yo men zen se menm nèg yo ankò. Alò alò enspektè lèm te di nan emisyon hier la.

Pouvwa bay nèg yo bay fantom garanti wap jwenn jistis pouvwa ki sèmanl fè li menm pou jovenel pito bay martin tan poul pèdi yon gang li pap pèdi youn nan gang yo li pito bay madanm li martin. Enspektè bon ti dlo wi apa bon ti dlo bon ti dlo wi paske la mwen vre mwen ap koute jovenel pito bay madanm li li pap pèdi yon gang bon banm di yon ti pawòl eske ou sonje sak te pase gonayiv nan afè 23 milyon goud la ou pwè pito revoke delege a. Tanpri pa di nonm ki rele Polda a. Ok, ok, ok.
Ou fè l pito revoke delege a? Li di Fantom li pa pè di Fantom pase Fantom di l ap vin bandi tou li menm. Si l vin bandi nan fas pou Jovenel, Jovenel pa dakò. Ou pa konprann? Ok.
Li pa pè di yon gang. Li pito. Bon anmède li da. Bon nou bon. Yo arete Fednel. Jovenel vin met manda dèyè Fednel. Jovenel rele. Lage Fednel ban mwen. Pa kite nèg la pou nou pa menm te okite. Moun konnen Fednel te. Lage nèg la pou l al lakay li. Li voye kache dife vin pran Men men enspektè an an rete nan polisye mouri vila de dye yo toujou la nou la nan operasyon eske polisye yo konnen se livre pouvwa a livre yo pou vanje fantom. Monchè nèg yo te m pa konprann kòm yo pa gen laj tou se nèg 28 an yo manke eksperyans paske m pa wè sa pou yon nèg pat ka wè m gon ti pitit mwen gen 9 an misye fò anpil. M di bon mwen menm si menm si se nan lari m te pran misye m tap desanm mesye tèlman misye fò nan fè analiz watsapp yon nèg pa wè klè a la tande banm di w ti pawòl bon ma ma ma map bon w lòt map bon w lòt map bon w lòt yon lòt fè ankò èske w konnen polisye a nozak te mouri a se menm nèg swat yo leon chal te fè tiye misye men zen. Ou pa konn sa? Ok on nèg mouri Bon mwen mwen m tande On bagay la nèg mouri pale tande trop. tande yo la li bezwen li yon sa l bezwen atake fantom 509 Ehe. ok sa l fè li bezwen ata yon jan pou pou l al pran kèk nèg fantom 509 lakay yo l tiye yo Leon Charles nèg yo li voye nèg yo al tire sou fantom pandan fantom ap ap sot sou mòn kanabè yo ap desann Anozha di mesye nou pa pral tire sou frè nou nèg 509 yo nou konnen se polisye parèy nou yo ye gen yon nan nèg yo yo rele Leon Charles yo rele Leon Charles Leon Charles di trèt sòt pa konn gen trèt Baww on bal dètèt. Banm di w Mwen menm se polisye m ye M fè m fè ame wi m konn sa m byen. Kòman map fè anfas goumen yon nèg anfas mwen nèg la ye kòman m fè pran bal dè tèt Bon se vre.
Epi kote nèg kote ekip nèg ki nan ekip mwen an e pa nan dom nan yo ye dayè nan operasyon sa yo swat se do a do yo mache enben e kòman enben e swat la k tap pran bal la nan nan fon li menm premye a k tap pran bal la nan fon epi l tap vin pran m dèyè tèt fòk gen de swat mouri bon yon sèl ki mouri. Kisa nap dim la mesye? Ou konnen Leon Charles menm jou swal kouri di li tiye 4 nèg Fantom seksyon 9, eskel janm bay pwomosyon youn ki non youn nan nèg Fantom seksyon 9 ki mouri? Ou janm tande gen yon lòt polisye k mouri? Men enspektè, sanble mwen mte gen rezon. Mte fè plis analiz mte di polisye ki anpral anba yo se de polisye yo voye alabatwa al mouri. E mte di Se nèg vyann yo voye bay nèg yo. E mte di non pòs, mte apati de enfòmasyon ke mte genyen, mwen fon nèg respektem wi, mte di eske Fantom poko arete toujou? Aah oh fantom fantom e jistis li jwenn fantom se jistis li jwenn tande se jistis yo bay fantom jovenel pap pèdi gang. Heheh alò m te byen pale alò enfòmatè m nan enfòmatè m nan gwo bravo pou ou ou te di m bon bagay mèsi anpil.
Kisa w konnen ou fè nèg yo yo tann pyèj pou polisye yo nan blende a. Kòman ou fè voye 12 nèg 2 bakòp antre ou pa tou gen ranfò a ki a kèlke mèt de yo? Ok tout bò edh la se pou ou, tout bò teyat nasyonal sipoze pou ou, kote ranfò yo te dwe ye? Alò pou nèg yo ap rele ranfò ou pa tande voice yo? Mwen wi, wi m tande yo.
Enbyen gen youn nan polisye yo nèg yo rele animal la li boule nan machin nan wi, fanmi l pa janm jwenn li lopital yo te di e lopital li ye pa vre? Misye yo boule misye boule nan blende a paske l te gentan pran bal anvan l mouri a li menm. Ok. Li, misye boule, boule, boule nan machin nan li menm. Ok.
Eske l fè pati 5 polisye Izo antere yo? Non. Misye yo vin, yo vin, yo vin ap enimere misye tankou se yon nèg ki mouri lopital kounye a. Manti. Li pa t lopital vre. Nèg yo pa vle bay, nèg yo pa Se fanmi misye k ap rele l nan telefòn yo pa janm jwenn li wi. Pase li menm li pa youn nan nèg yo te pran dan anba a non Ok men misye nan machin nan li te ye li menm Polis yo te desann kite misye nan machin nan Lè polis yo te Èske w pa okouran konbyen kòb yo ta bay chak grenn nèg sa yo pou yo ale mete la pou sèkèy yo ou pa konnen? Pou yo achte sèkèy yo? Wi paske anvan nèg yo ale fòk Fòk yo pale Yo pran pri sèkèy yo bay nèg yo? Enben non men sa k pase yo te ofri nèg yo ke y ap ba yo Y ap ba yo ti, y ap ba yo dè bous, y ap ba yo fòmasyon. Yo ba yo yon ti kòb. Yo ba yo yon kòb pou yon prim de risk pou yo ale nan bagay sa a. Yo menm, piske y al Gonayiv deja, yo byen soti Gonayiv. Yo pral byen, yo pral manje a graten la. Ou konprann? Epi se pri lanmò yo Jovenel achte. Se nan Laleon Chal. Èske
nèg palè pa konn rele w, pa egzanp, pou w al fè dè zak pou yo? Mwen menm, nèg yo pap rele m, nèg yo pap rele m, yo pap menm pale, yo pap pale kote m non papa. M gen nèg, m gen, tande, ou wè nan nèg phtk sa yo, m plen gwo chèf ki konnen m, men depi yo chèf la, m koupe kontak avèk tout mwen menm, m koupe kontak avè yo. M gen nèg ki nan phtk la a, si m ta rele m ta di m bezwen tèl bagay touswit wi, men menm m koupe kontak avè yo. M pa nan, ou wè nèg sa yo, tande, ou wè ou menm Yavor la, m konn pale avè w, si m konnen ou manje yon dola nan men nèg sa yo, ou gen kòb nèg sa yo nan men w, menm dlo m pap bwè lakay ou. Très enpòtan. Menm dlo m pap bwè lakay ou. Men eske eske ou pa konn resevwa e menas nan men wo grade e nan lapolis lan puiske ou se enspektè? Enspektè divizyonè oubyen prensipal? Divizyonè.
Divizyonè. E ant divizyonè e prensipal sak pi gwo? Divizyonè a, Règ prensipal la se 2 ba avèk yon etwal. Divizyonè a se 3 ba, yon etwal. E èske ou pa konn jwenn 2 nèg nan wo grade nan lapolis lan k ap fè presyon sou ou pa egzanp pou negosye ak pouvwa a? Toutan monchè, toutan. Enben ban m di w non. Pifò pòs m transfere se poutèt bagay sa yo wi. M sanse kite paske. Mwen menm son nèg depi m rive premye manje m se bandi a pou m manje bandi a pou m manje l oubyen m pa konnen fò m mete l yon kote nèg yo di e pa sa yo pou ou vin fè se plis tankou relasyon kominotè pou w ta l fè fò w ta byen a bandi yo pito pi fò nèg m di w nèg yo p ap dakò pèdi pou w fè sa p ap pèdi bandi pou ou yo ta pito mouri mwen menm tankou yo pèdi yon bandi. Ok èske sa konn rive pa egzanp nan yon operasyon w arete bandi epi gen de nèg politik ki rele w pou mande lage bandi a? Radyo Entrepid Entènasyonal, klè. M toujou rive, yo di m, men tèl lidè politik ap mennen nan tèl zòn. Radyo Entrepid Entènasyonal, klè.
Fò m di w, m s on nèg ki trè trè trè trè koni nan polis la. M trè trè trè trè koni. Sa vle di, depi nèg la tande se mwen k la, l ap pase sou kote. L ap voye on moun pa l, swa on flònè, swa on nèg nan zòn nan ki avè m pou l di m entèl se moun pa l, bagay konsa. Men. Yon lè te gen youn te manke arete, yon dam te manke arete paske m'arete yon nèg ki te nan tiye moun pran motosiklèt, ki te nan fon seri de aksyon, m'arete misye nan lòt jiridiksyon epi m'mennen misye nan baz mwen, epi m'kouri menm aswè a minui m'rele yon komisè, m'rele yon jij denstriksyon m'fèl fon manda pou mwen, paske mwen m'ap arete ou, arestasyon li legal, lè'm arete ou la minui an li legal, m'pat gen manda pou ou, m'pa pran flagrandeli men si m'jwenn ou nan pwogram m'tou pran ou. Ok men sam fè m gentan rele yon jij enstriksyon m fè manda m met la pou ou lè kounya pandan mwen menm an 48 è m kenbe w nan komisarya m nan pou m mennen ankèt pou m chèche dosye pou m voye w nan pakè m gentan pran yon manda met la pou ou manda m nan komisarya kounya la lè yal plede abeyas sou pwòp rous ou yo vin lage w avoka vin lage w m livre w m mete w deyò wi m mete w deyò nan gadavi m nan epi pou rive nan mach la m fè yon polisye arete w a manda a m te gen nan mwen nan nan mach komisarya kote w prale a epi ou tou dekonpoze w menm se strateji. Fòk sa e teknik fòk konn fòk konn dwa banm diw kisa lapolis ye lapolis se 70 pousan teknik e 20 pousan 30 pousan an se sa yo rele operasyon se men nèg yo menm yo ala fon bagay kosmetik se bagay kosmetik yo plede ap fè wi operasyon vilajeje se yon bagay ki pou prepare yon mwa wi. Epi pou l update chak jou wi. Chak jou pou l update pou konnen eske gon boutik ki pat la k vin mete, eske gon moun ki fèk vin abite nan kay sa, eske gen yon moun ki soti al travay chak senkè di maten k fèk jwenn yon dyòb. Fò fò w gen ransèyman. Operasyon se ransèyman l ye. M konn ap fè operasyon sou on mwa m ap planifye l. M fè on mwa m pa janm dòmi wi. E se jou m pral fè operasyon an polisye k avè m yo konnen m prale. Se lè m rive kote a yo, kòman gen lòt ap vini? Wi se la m t ap vini. E konsa l ye. Nèg yo pa gen strateji.
Map poze w on lòt ti kesyon ankò. Eske se vreman enteresan enspektè? Mwen m vle parèt plis konkrè, plis konkrè, mwen trè pragmatik nan entèvyou m. Eske ou konn arete de moun, de moun ki se, de moun ki louch men ki genyen de koneksyon dirèk avèk nèg politik epi yo rele w yo mande w, alò yo entime w lòd pou lage moun nan dirèk? Yo pa ka. Yo paka entime m. Men sa k fè yo pap ka entime w lèd. Depi chèf la konnen ki moun ki nan pòs la, se oubyen l chèche transfere w pou l fè sa l ap fè a men li konnen gen bagay li pap mande w. Mwen m di w, mare ton nèg. Mwen premye sa m fè nan mare ton menm si m pat gen manda pou m di w, m kouri fè manda m met la. Lè w di m konsa lage l pou w, m ap di w, o, kòmandan, m gen manda pou li wi. Sa m pral di jij la ki gentan konnen m arete l la? Sa m pral di komisè gouvènman an? Alò mwen gentan chèche manda m wi. Ou pral di m lage l. On gran chèf ka rele m. Si m arete yon nèg pou yon kontravansyon, pou yon bagay ki minè, ou pa konprann, ou ka rele m, ou mande m gras pou li. Depi nèg la pa nan bagay ki pa nan krim, li pa gen manda dèyè li, pa gen bagay, m ap di w a monchè, m ka lage nèg la pou ou. Ou konprann? Ou arete nèg, polisye yo arete yon nèg a moto, poutèt moto a pa gen papye, bagay konsa, ou rele m, ou di a papye a la, yo vin a papye, m ap lage moun sa yo. Men, Gen de nèg bwason m arete pa gen moun ap pran chans bon map di w sak te pase m arete yon dam Tomasen yon dam yon komèsant li ye m arete l 12 janvye pase m arete l 14 janvye 14 janvye 2010 Andresòl chèf polis mwen sèlman k nan komisarya m arete dam nan epi dam nan manke m dega l di m met zam nan atè lap kase bouch mwen.

Piske l konnen ke m pa dwe, mwen menm m konnen tou m pa dwe kenbe moun nan anba beton an. Sa l fè a, s on manke dega, on dega l manke m, li ye, li yon ensibòdinasyon ke w konprann. Mwen, m ap lage l wi, men lè Andresol pale avè m konsa, li pa nan jèt li menn. Ou konprann? Li pa nan règ tou, paske l konnen m p ap ka kenbe moun nan anba. beton an pou tout aswè a wap konprann men afè pou nèg ta relem dirèkteman dim lage mwen yo yo pa fasil non chèf la ap fè sa on nèg li konnen si l abitye avèw se li k mete w nan pòs la pou fè djòb li lap rele w lap diw sa men si depi l konnen se yon pwofesyonèl ou ye ou konn sa wap fè a li pap baw lòd sa fasil ok nèg politik la tou li pap rele w mwen m konn tande. Enspektè, dim non, èske pa egzanp nou konn twouve de lòd. nan men pouvwa a pou nou met anba kòd menm si se de manyè ilegal nan nèg nan opozisyon an. Non e sa map diw la nèg yo pap fèl a tout moun yap aranje sa yap aranjel avèk moun pa yo. Men èske ou konn okouran pa egzanp. Kòman m okouran toutan monchè nèg yo gon kote de plan pou yo mare anpil moun pou bagay bon tanman on bagay ki pase èske semèn pase yo pat wè on bagay kap pase sou tout rezo kote yo diw nèg nan zòn latibonit te tire sou anbilans. Ou wè sa depi m wèl la epi mesaj ap pase mesaj ap pase mesaj ap pase rapid tout kote m di a nèg yo pral arete yon nèg nan zòn nan pou politik epoutan son ti pitit rele Achley yo ye arete se misye yo pral arete manti pat gen bagay a tire sou anbilans la vre nèg yo k fè montaj la pou yo ka aretel ou wè sa map di w la yo gon komisè senmak rele komisè sovè sove rèy e sove t al arete misye vre. Pou koz misye se nèg ki nan, yo di nan pati opozisyon li ye, li nan bloke wout nan zòn nan. Y'al arete misye pandan l'ap travay anndan yon lopital. Ok, sa vle di tout se montaj nèg yo, se pa sou misye yo bezwen rive, se yon lòt lidè politik yo bezwen rive wi, yon nèg ki gen yon radyo nan zòn nan wi. Yon pdg yon radyo e misye yo bezwen arete, ki konn transmèt emisyon mèt Moren yo. Nan Latibonit?
Wi Radio chandel pdg radio chandel la vini wi
ok se sa men m konnen la lwa fè nou jisteman donke obligasyon pou ke nou pa jisteman egzekite lòd manifesteman ilegal okenn òd jisteman manifesteman ilegal di nou non eske lè lòd sa yo rive eske nou pa fè apèl a konsyans nou oubyen avèk la lwa m ap di yon ti pawòl mwen menm. M ap ba w ka pa m. Sa m ap ba w se egzanp, egzanp vivan yo ye. M ap di w sa k te rive. Responsab yon komisarya nan Latibonit. Jovenel nan bagay karavàn li an te gen yon mòd ap vini chak lè vin nan zòn Latibonit la. Chak vandredi li te debake. Gwo lè misye debake, ou konn pon yo rele pon Kano a? Kote gwo bagaj dlo, pon Kano. Jovenel ap vin Kano epi. Ou gade m wè 2 bis plen USGPN pase pral sou pon Kano. Pou yon ti moman, gen yon responsab nan yon lòt komin nan Latibonit la k rele m, li di m direktè depatmantal la ba l di pou di m pou m voye 4 polisye sou pon Kano. M di o! Kòman 4 polisye? M pa gen USGPN kote m nan, m pa gen kat sim, m pa gen USP non. Prezidan ap vini nap bezwen lap sèvi avèl ap vin avèk USP, Katim, USGPN bon polisye m gen la se pou yal nan savann nan nan lagon an pou al pou al fè travay popilasyon an misye di non li pap ka di direktè depatmantal la sa m di epa ou t k bay nouvèl la ban mwen misye di non misye di men m di ok relel dil konsa ou rele m m di pou l rele m lè direktè a rele m mwen di nan ou pa bezwen m pa bezwen m di non m pa m pa gen m pa gen m pa gen polisye sa m gen yo pa menm sifi ki pou fè travay komin nan. M pa genyen pou m voye pou sou pon an. Enben ou pral pòtable menm tou ou pap ka jwenn. M di m pa genyen non. Okontrè se sèl machin nan m gen la tou. E de nèg yo pral soti avè l pral mennen moun mennen moun Senmak. M fini. M fini. Mwen tout m tande misye te konn vin Latibonit la m pa janm rantre yon jou. Pase m pa janm kote l ye pa pou mwen. M djòb polis m ap fè. M pa sekirite m pa gad prezidansyèl. M pa inite sekirite prezidansyèl. M pa m pa kat tim. Koman m fè pou m ap mache dèyè prezidan alò gen yon pakèt gen konbyen mil moun ki nan ki nan ki nan komin ki bezwen sekirite ki bezwen al lopital ki bezwen ou konprann li pa li pa pou li pa li pa.
Enspektè, m pral poze w 2 kesyon trè sansib. Èske, ann di, lè nou konnen se leta a. ki arme gang yo se leta ki papa gang yo li k anjandre yo kisa ki pèmèt ou menm kòm enspektè lè yo mande w 2 3 moun nan komisarya pou al deloje menm gang sa yo leta jisteman arme yo epi nou bay polisye yo vre. Non, men sa m di w, m pa gen polisye pou entèvansyon sa yo frè m. M pa genyen mwen menm, m pa gen lit mo. Se sa m di w wi, polisè pa men se pou yo pran moun mennen tribinal. Yo pral egzekite yon manda demantlè gang pa pou polisye administratif non, yo pa pou polisye administratif. Men enspektè, ou konnen tou an jeneral nan manif yo konn genyen polisye k pa polisye vre, ou konn sa? Non, men ban m di w, ban m di w sa m fè nan manif mwen menm. Depi w tande se sosyete sivil ak nan son manif, nan bagay mwen m toujou mande yo voye nòt la pou mwen. M bezwenl pou kouvèti pam paske mwen menm pèsonèlman a machin polis la avèk polisye yo map swiv mach la map swiv manifestasyon an se sam fè m pa gen bon wè kawoutchou nan lari bon m pa byen avèk depite nan komin kote m tap travay la poutèt kawoutchou nan lari li relem nan nwit a inè di maten li di men nèg yo bloke wout la m di oh m pa rele idmo monchè se fache avèm depi lè a polisye yo pa janm di bonjou avèm m di rele idmo monchè. Di mwen, e krèm e ble yo polisye dwe pote? Bon, kote yo jwenn rad Brad nan leve kawoutchou nan lari monchè?
Wi men, men, m vle plis, m vle plis pragmatik enspektè. Lè pa egzanp genyen yon santèn de polisye k ap swiv yon manifestasyon e ta genyen de twa moun ki abiye an inifòm lapolis ki pale polisye, èske se sou konplisite, m te ka di w, chèf k ap mennen. e twoup la nan manifestasyon an oubyen se pouvwa a ki bay lòd la? Bon men Sego, men sa la la ye. M ap pran egzanp pou ou tankou kote sa rive se Dèlma 95 oubyen sou Boudon an, Mòn Laza ok. Lè w wè nèg yo kanpe nan 95 manifestasyon pa ka moute, w ap wè lapolis kouri kanpe depi nan 62 pou l fè moun yo antre nan 60 la ok, pou l bare yo pou yo pa moute. Kisa w konnen? Se pouvwa a k voye nèg yo kanpe anwo a. Pouvwa a atravè meri Petyonvil la ki fè nèg Ti Grèg yo kanpe anwo a pou tire sou manifestan pou yo pa moute Petyonvil. Pase Ti Grèg di se li k kontwole komin sa a. Li pale, li fè l de konsè avèk direktè polis la ki bay Dedeo lòd la, Dedeo bay Udmo Simo lòd la ke pou moun yo pa moute e nèg sa yo w ap wè si komisè Petyonvil la pase se salye l salye nèg gang yo a zam yo. Ou pa konprann? Paske gang yo se nèg gang yo gen anpil polisye nan mitan yo. Yo travay de konsè avèk komisè Petyon vil la tou. Se ok, sa vle di sa ou wè k fèt yo se pa bagay o aza, se bandi ki lage non, se bandi ki gen mèt, ki gen mèt mèt yo ka rale chèn nan kou yo. E komisè Petyon vil la kòman l rele? Aktyèl komisè a m pa konn non misye. Se te Paul Nevelet ki ranplase Paul Menard. Li ranplase Paul Menard. M pa konn non misye. Ou pa konn non misye.
Sa vle di se sou konplisite pa egzanp komisè Petyonvil la epi. Depi ou wè sa fèt komisè Petyonvil la konnen, Dede yo konnen epi Udmo konnen, Simon konnen. Ok. Nan ki moman pa egzanp lajan pral debloke pou kraze manif? Lajan debloke 2 jou anvan manif la. Ok. Ok. 2 jou anvan manif la lajan gentan nan baz Udmo, lajan gentan nan baz Simon, Lajan nan de dewo, li al sot nan enteryè, al sot nan palè, epi kòb yo al jwenn nèg yo, via komisè yo. Ok, yo gen nèg, yo gen moun ki responsab sa menm. Men ou pa konn jwenn, ou pa konn jwenn ti pri ap bay tou ou menm? Yo pa, yo pa baw, yo pa banm monchè. Yo pa banm paske, tande non, kijan ou konnen nèg sa yo manje? Se nan anekip wi. Piske yo konnen ou menm, mwen menm lè m pale, lè m ap pale devan yo, m pale klè, m di yo egzakteman. M di bon demen m di w depi lè Martelly pral prezidan m di tout polisye ki te anba komisarya m nan m wè nou cho nou bagay Martelly a braslè nan men nou baton sa le kap kale bouda nou ankò m te di yo sa pou jous jodi a gen polisye kap di kòmandan monchè nou ba w rezon m di a e kounye a nou ban m rezon bon lè Léon Charles vin direktè polis la gon polisye konn gade avè m m wè l pran Léon Charles met sou stati l pou premye DG lè l tap travay lè Léon Charles te fè tankou l t al nan vilaj de Dye a li pat premye fwa l t ale ou sonje lè l te fèk vini l al nan vilaj de Dye a polisye a di l wè misye ap travay m di an misye ap travay la a

Gabo m te konn wè Gabo souvan paske Gabo te detache li te konn al nan kay Jovenel sou Pèleren an e la l te konn travay. M te konn misye e m te konn al nan Vilaj Solidarite. M te gen 2 zanmi m anndan ki te konn nan bagay fè sinema, montaj sinema. M konn Gabo byen. Sa vle di ke Gabo, m te konn pale a Gabo. Sa vle di Gabo te afekte a Jovenel Moïse? Wi, li te kay Jovenel depi avan l mouri a la kay Jovenel Moïse l t ap travay. Men, kounye a la a. E eske polisye k mouri la yo lajan sèkèy yo te gentan disponib eske se lajan sèkèy bon kòm e kòm e izo antere kò yo sa vle di lajan sa yo pral bay fanmiy yo di nou non. Ki lajan?
Lajan yo tap bay nèg yo? Enben tande map diw eske w sonje lè Anoza mouri kisa Leon Chal te fè ou pa sonje li te kouri al jakmel Miss kay kay paran nou sa kote lap viv malman kote paran viv malman dim kisa ou wèl fè lè gabo mouri a la kisa ou wèl fè lè ou wè kat swa sa yo mouri a la menm non nèg yo li pa site non menm omaj li pa site non nèg yo nan nan bagay li te vin pale a li te vin fè a a babi a ni premye minis la pa gen yon defakto a ki rele chout la menm non nèg yo li pa site non ou pa konn non polisye ou menm se pa nan bouch nèg sa ou tap konnen gen tèl polisye paran ou mwen pa tande non. yo rann omaj a nèg yo non non menm non yo l pa site non enben li t al bay paran a Noza manti paske s on bagay politik li t ap fè li te vle akize 509 èp sa ou so janm tande l di enben ban m di w on bagay sèkèy yo wè nèg al achte nan ri de la Réunion an se pouvwa k achte sèkèy la ki vle achte sèkèy yo wi an ou pa t konn non e pa izo k achte sèkèy a ak kòb li non non e pa izo banm esplike w sa k fèt la. Map bezwen ak tèt la. Banm non radio a.
Mesi. Banm boz ak tèt la. An avan. An avan. Pou ok.
Izo pou vwa rele neg yo pou neg yo bay ko yo. Izo di pou bagay mistik pase neg sa yo izo e neg ki kwe nan mistik anpil. Li pap bay ko yo pou tet bagay mistik. Ok. Kounya la pouvwa li menm li nan chalèl paka li paka li paka konn sa poul di fanmi yo ou wè konbyen tan yo pa janm pale yo pa janm pale de kò si yo pral dèkò si yo pa pral dèkò ok pouvwa pa vle bay kò a pou 2 rezon tou rezon izo pa balil youn epi li menm li patap vle pou yo jwenn kò yo pou yal fè antèman paske ou konnen pouvwa nan dènye moman sa pouvwa se mò yo lachte lachte mò a lachte antèman nan men fanmi yo fanmi grangou yo lachte antèman nan men yo lachte antèman Gregory Saint Hilaire lachte antèman mèt Dorval se mò Eveline Sincère lachte antèman yo li fè yal fè yo nan pwovens. Ou tande? Li fè yo fè oubyen Dorval li fè yo fèl an kachèt pou pa pa gen soulèvman k fèt. Men 4 polisye sa yo, 5 polisye sa yo misye sispèk. Yo konnen pouvwa konnen bagay la ap grav. Li tou ranje a Izo li di li bay Izo kòb la, komisè Keïo. Izo, Izo menm nan poukisa li li pouvwa mande Izo ankò pou l fè sa? Se paske yo te gentan maltrete kò yo sou rezo yo, tout moun paran yo wè sa k fè paran yo pi mal. Ou konprann yo wè jan kò ap maltrete, y ap rache nèg yo, y ap fè bagay. Kounye a la Izo, yo fè ekip kominikasyon Izo a. Fè yon montaj, fè di konsa se pa yo k tire sou polisye yo, se nan echanj de ti polisye yo tire, yo pa tap tire polisye, yo pa tap boule, yo pa ka boule squat, ou wè menm squat li pa ka di, yo pa boule squat yo menm, se yap antere nèg yo, lap achte sèkèy li, sak fè l pa ka bay kò a se paske mistik ou konn ayisyen an kwè nan mistik, se sa Izo bay men se pou se pou kalme espri fanmi yo k fè Izo vin pale konsa, di l pa tap tire nèg yo, se paske nèg yo li pat ka pran zam nan nan men nèg yo konsa, konsa nèg yo nan echanj de ti nèg yo mouri.

Madame Magalie Habitant moun sa yo ranje kob la bay kob la yo yal peye achte sèkèy yo byen chè m pa konn montan an men achte sèkèy yo byen chè ok m konn non antrepriz la m pap bay non an m konn non an m konn non antrepriz la m konn non m pap bay li m pap bay li
m abo li an sekrè pase m pap m pap ou konnen ayisyen yo pral mete biznis nèg la an je se biznis lap fè li menm li menm fè kob li yo kal boule li. Yo pral boule. Yo pral boule le. Men se pouvwa a k achte sètèy yo. Sa vle di la si m konprann la a, donk non sèlman Izo touye polisye yo, li pran zam yo, li pran cha yo, lèfini li jwenn kòb sèkèy tou tou li. Li jwenn kòb sèkèy. Yo bal kòb. Kounya la a, kounya la a yo pral voye kòb pou vèy avèk antèman tou, avèk priyè tou wi. Antèman ki moun? Fanmi yo, fanmi yo di yo pa bezwen anyen nan men yo non.

Pèp la ap soufri, pèp la pa ka respire ankò non papa. Moun yo pa ka respire non. Moun anba tab yo, moun anba tab yo mande yo si yo ka respire ou wap wè sa yap di w. Yo pa ka respire. Non yo pa ka respire monchè. Yo pa kapab. Yo pa ka respire. Yo pa kapab. Men tande byen, eske polisye sa yo son frekan yo te al fè nan bagay zen fantom nan avèk izo a? Frekansite.
Se pou bon poukisa se swat ki sot jis kote. Swat pa pran lari konsa m di w zanmi. Men sak te voye yo? Sak te voye yo? Swat pa pran lari konsa. Son kò delit swat ye. Swat pa pran lari konsa, swat se ret andan baz yo manje, lè gen gwo bagay sou lòd direktè jeneral ansèyman yo pa pran lari. Ok. Wi men kiyès ki voye yo tou? Se selon gètapan nèg yo pran wi. Ou konn sa yo rele gètapan? Non non enspektè, kiyès ki te voye nèg yo al kraze pwogram fantom nan avèk izo a pa egzanp? Ha gen kèk chèf, kèk chèf, kèk chèf k ap talonnen, k ap talonnen wi, li posib se Jout wi k voye nèg yo. Paske Jout se chèf CSPN li ye. Li posib, oh sa w ap di la, ou konn Jout gen pwoblèm a palè nasyonal, li posib se Jout ki voye nèg yo wi papa. Ok. Paske Jout li menm, se yon nèg ki gen yon akizasyon lou sou do l ke se zanmi Izo li ye, zanmi Manno li ye, zanmi Amòs li ye. Se li k konn pale a nèg yo tanzantan, nèg yo rele l tanzantan, l pale a nèg yo, li te gen pou l al danse ti sourit anba a. Piske kounye a l vin divòse a nèg yo, li mande pou yo kraze anba a. Epi, nèg palè yo menm, yo p ap ko konnen Adon Zefiren, nèg Guicha Dore yo p ap pèdi gang yo pou. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, ou konprann, yo pyeje, yo pyeje, yo pyeje Jout. Yo sa yo kraze swat yo nan men jout ou man pase jout gen dwa mande pou swat yo ale desann anba ale al kay izo al kay al kay fantom nan ou konprann son bagay spageti k mele k nan men nèg yo la wi nèg yo gon manje gate nan men yo la wi ou genlè konnen an dan pale a tankou son pwav ki ladan l la wi frè m. Men kounye a la lapolis ap kraze enspektè di nou non. Lapolis kraze monchè pa gen polis ankò sa de moral polisye yo wè jodi a la wè yo kanpe a inifòm sou yo se kò polisye yo wi pa gen nanm an dan tou an dan polisye yo vid wi an dan polisye yo vid wi. Epi frèm gen bagay kap vini wi. Men kounye a la a enspektè ou konnen mwen m paka kouri prese ou konprann m mwen baw lè a nèt mwen m pap di anyen ankò la a. Wap wap fin avèm nèt.
Mwen m pap di anyen ankò. Di di nou non kounye a la a e san dout la a palè rejwi la a de de nèg ki t mouri a? Palè ap fete monchè. Palè ap fete e sa palè te bezwen wi palè. Tande, si gon nèg ki an fèt, men fèt palè a fèt la papa, son fèt, son fèt a demi, a demi, a demi mezi paske palè pa chita byen non, palè gon blòk dife anba dèyèl la wi. Sak pase la, sak pase la. Palè, palè cho monchè, palè cho kou dife monchè. Nèg sa yo k mouri a la, Jovenel son nèg kap mache lap fè van wi, lap fè pete bwèt bwèt bwèt wi la wi Jovenel. Eske gen, eske gen polisye k pale avè w ou menm ki di w enspektè men konba yo pase, men sak pase, men sak pase, eske w okouran? M gen bon enfòmasyon frè m. M gen bon enfòmasyon. M gen bon. Moun anba tab yo di yo renmen Tando anpil. Yo renmen Tando.
Bon, enspektè, nou ap kontinye byensu entèvyou an. Moun yo di yo renmen m. Mèsi anpil.
Se vre ke m kenbe w anpil tan. Donk, menm si m pa bezwen di anyen ankò, jodi an gen 5 polisye Izo antere. Se Stanley. Stanley Eugène, Ariel Poulard, donk Georges Renois, Alexis Georges Vivender epi Désilus Wisley e ki mouri byen sur nan aksyon k pase Vidal de Dieu a. Banm reponn non nèg nèg sid on nèg sid ki mande pou mandem pou anel joseph banm di nèg la anel joseph. Panse se pi gwo aktè li ye zanmim nèg sid la map baw repons la Anel Joseph panse se entèlijan li se li ki pi gwo mafya epi nèg yo jwe jwèt avèl li tèlman anvi soti deyò pou lal fè lòbèy li pran nan kou a vre nèg yo sètòp Anel se tankou yon gps yo met sou Anel wi depi kote yo voye vin pran Anel e nèg yo voye polisye vin pran Anel deyò prizon an wi yo mennen nan baz 400 mawozo. Anèl gentan kouri, li gentan sote sou patwouy polis, Anèl lage kò l, Anèl remèt kite M 4 la, l pati avèk zam kout la k nan men l lan. Tande, èske, bon ok, m ap wè si moun anba la yo entèlijan. Èske nou janm tande yo pale w de polisye ki yo ta arete Anèl la? Èske w janm tande yo di w ki, nan ki kondisyon yo ta arete polisye a? Non, non, non, non, non. Enben ok, ki sa w ka entèlijan? Si w entèlijan, w va menm bezwen di mwen menm ki stratèj ki pou di w sa k rive a. Se polisye a, e polisye a e mennen, yo mennen, yo fè polisye a mennen Anèl al mouri wi, al ba yo touye wi. Se mennen?
Mennen polis la mennen anel al bay touye monchè bon mwen mndew ok si nèg yo nèg yo fin lage anel konsa pousa nèg yo pa t retire antrav la k nan pye anel la pouli anel mouye a 2 antrav yo nan pyel wi sèlman l te pete chèn nan a yon bal men kle antrav sa se nan men chèf prizon an l te ye sèl li ka ye sèlman ou tande sa vle di polisye a ou janm tande yon mo pale w de polisye ankò. Enspektè.
Lè yon prizon ap kraze, yo mete bandi deyò, pa egzanp. E negosyasyon an, kote l fèt menm, pa egzanp? Lè a lè l ap kraze prizon an? Non, non, kraze prizon an jeneral menm, paske. Premye, reyinyon fèt, reyinyon fèt nan dcpj. Alò, m pa pale de Ariel sèlman non, kraze prizon an Ayiti menm, negosyasyon an. Se Leon Charles ki ekspè nan sa. Léon Charles.
Li fè l an fevriye. Li fè l 19 fevriye 2005. Li fè l 19 fevriye 2005. Li fè l 25 fevriye 2021 ankò. Ok. Kounye a, ban mwen cheminman an, pa egzanp. Soti nan direksyon jeneral, kiyès lòd la vin jwenn, koulwa l pase jiskaske l rive nan prizon an, pa egzanp.
Lòd la? Men kijan yo te gen nèg ki te vini nan prizon an nan depi nan nan 2 jou anvan wi ki vin di se dcpj voye yo vin fè ankèt nan prizon an wi yo vin avèk jakèt dcpj fot fo lè pwojè prizon an di talè lap rele lap kontakte dcpj dcpj di non li pa voye pyès moun vini wi nèg yo te gentan yo te gen yon brigad ki te yon kòmando ki te vini anvan an deja wi vin fè etid lye wi enfektè a ak mouri a responsab prizon an enspektè divizyonè a ak mouri a gran Hector tèl bagay se nan bat lap bat li gwo nèg lap bat pou anpeche nèg yo soti nan baryè a wi nèg yo pete tèt li.

Nèg yo mechan, nèg yo sadik menn. Nèg yo sadik, nèg yo pa ta tire polisye yo konsa menn. Y ap voye polisye yo mouri, yo tiye polisye a, yo imilye polisye yo. M wè polisye yo poko ka kale je yo toujou pou yo kanpe bò kot popilasyon sa ak manman yo. Nèg la, poutèt yon ti kòb nèg la ap fè, li jwenn yon 2000 goud, li jwenn yon ti avantaj li menm, zafè tout lòt polisye yo, l ap kore pouvwa, kite peyi l mache. Kore pouvwa, kore kriminèl. Kriminèl la li menm, li pa bezwen, se pouvwa l bezwen, l ap tiye ou menm ankò. M tou jovenel menm madanm li si jwenn pou l bay pou l sove yon gang lap fè l. Eske sa konn rive polisye touye polisye. Nan tout tan monchè, pi fò polisye k mouri, se polisye k pete tèt yo. Bon, ann pran egzanp Ano Zara, yon polisye k tiye li, yon polisye swat pa e k tiye li, sa w ap di la monchè? Pi fò polisye k mouri, tankou lò depite fè tiye polisye, se polisye k avè l li fè, polisye gang li l genyen ki fè tiye polisye wi. Walky Calixte gen polisye k nan tiye l la tou wi, a ti kenken wi. Humm walky calix. Wi nèg yo li gen sejou avèk Regina depi wi yeah. Lèl te sou bagay machin nan yeah. Lèl te gen ti nevel la neveu oubyen bò frèl. M te di polisye yo gon lè m te di polisye yo m te pale a yon ekip polisye nan kapital la pou m te fè yon ekip pou n al pran nèg yo devan palman an m te di sa wi nèg yo pat dakò avè m men m te mande yo pou n al pran nèg yo devan palman an Enzo Naya kokobe a tout Rodrigues Sejou Enzo Naya kounye a gwo chèf li ye nan bagay kote Edna Joie je t'aime te ye a. Angela e bouchèf li ye la ok sa vle di poum diw polis la son bon kòk te genyen men ki pouri mesye moun ki sou live yo map tou di nou sa polis la pa bon ankò pi fò polisye nan kidnaping pi fò polisye kidnaping kap fèt yo se kidnaping leta liye e se kidnè se polisye ki fè yo se de pwofesyonèl se pa ti amatè kap fè yo epi se pa nèg ravin yo k desann vin pran moun yo tande mesye. Se polisye, de nèg nan leta, de nèg ki gen machin nan men yo ki pran yo mennen ale. Ok, nèg yo se e plan yo gen yo menm yo kenbe moun yo pou yo. Ok. Pi fò kòb kidnaping yo se pa se pa nèg sa yo k jwenn kòb la vre. Enspektè, eske nou konn rive sispèk de nèg nan pouvwa nan kidnaping? Sa n fè? Tande, ou menm, mwen menm si m sispèk yon nèg nan kidnaping, m ka fè sa m kapab pou m fè filatye pou m pran yo. M kenbe nèg deja nan, m kenbe nèg deja nan kidnaping wi. M kenbe yon komisè deja nan kidnaping, ou konn sa? Komisè polis? Li te mo komisè polis nan kidnaping. E kot misye kounye a?
A banm resep yo. Banm zen sa.
Kidnaping nan tap fèt nan Thomassin 37. Ou konn moun Talwi yo ki te gen biznis anba lavil la? Non m pa konn. Lafami Talwi, madam Talwi, chyen Talwi bagay konsa yo vann anba lavil la nan zòn ri Magazen Leta. Ok. Yon ti dam vin avè l, li konn al, li gen moun, madan Talwi gen manman l ki fè tansyon bagay konsa, ti dam nan toujou enfimyè li, li konn al kontwole tansyon pou granmoun nan. Men depi l 6 heures 7 heures l toujou vin lakay li. Mwen resevwa yon koutfil a 8 heures du soir, gon moun lakay li k di m manmzèl t al bay moun yo swen tèl kote, li pa li pa janm vini, ap rele nan telefòn yo pa ka jwenn li. M di kibò, banm adrès kote l t al, li banm adrès sa, m moute vre, lè m rive nan zòn nan, m wè yon fòrenè kanpe devan devan kay la. Kounye a la, lè m wè fòrenè a kanpe devan kay la, m rele polisye yo nou antre, nou al fè penetrasyon. Gon nèg ki gentan pran mi andèy kanal kouri. Nèg nou jwenn anndan ki gentan pran moun yo, li gentan pran moun yo an otaj ok, li pran moun yo an otaj lap tann ke moun yo dil konsa ok pa gen pwoblèm yap jwenn kòb la pou yo ba yo men yap rele moun nan lavil ki pou vini. Li gentan manje bagay nan frijidè moun yo wi, on polisye wi, on polisye katòzyèm pwomosyon, on polisye katòzyèm pwomosyon tande li gentan manje bagay nan frijidè moun yo lap tann kòb. Kounya la menm mwen gentan vini, se lèm vini ti dam nan dim se jeran ki genlè ranje avèk moun yo pou yo vin kidnape moun yo. Yo gentan antann 80 mil dola ameriken a moun yo. Moun yo di yo gen 12 mil dola anndan yap ba yo l toujou, misye di non li pral yon kote pral mete yo nan yon kay juvena epi yap bay kòb la apresa lap lage yo. Epi menm mwen m chans pou yo m vini. M pran polisye a m desann avè l Lè m pran polisye a m desann avè l Pandan m ap desann a polisye a m jwenn komisè a ki nan zòn nan k ap fè vire sou machin pa l Sa alò se komisè a ki mèt kidnaping lan Ok Men m pa pran kou m pa fè komisè a anyen paske m pa t jwenn li sou li a li menm Men sa apre kounye a m desann nan komisara polisye a Lè m al odisyone polisye a Polisye a di m li gen pipi kenbe l. Men lap joure m di misye epa mwen k met w nan salopri an ou tanbou tonbe nan tenten w kounye a wap vin akize la polis kisa la polis gen pou yè si w te nan yon bon polisye lap di men polisye li banm wè badj ou machin li pran se machin yon lòt polisye kap travay kafou l polis sa pa janm konnen kounye a la misye di m li bezwen al pipi m voye yon polisye mennen al pipi pandan misye pral pipi nan twalèt la dèyè a misye vale sim telefòn nan tande misye vale sim nan
misye vale sim telefòn nan yon polisye yon polisye an pa k pran l. Polisye a m pat pranl paske m pat jene solye a. Polisye a vale sim nan.
Vale sim nan.
Polisye sa a m fè papye l m voye l. M voye misye Petyonvil, misye nan pakè, misye te nan prizon. Yo te kondane misye. Komisè a li menm, misye a se t on pwòch ansyen DG Mario Andresol li te ye. Ok. Se yon komisè, m gen non l, tout bagay. Komisè sa a yo te vin revoke l. Li revoke, m pa janm wè l ankò. Yon lè m ap fè yon tchèk nan kafou Primati a, nan inè di maten, te gen yon bagay rele karavan nou te konn fè nan tout Petyonvil la. Tout machin nan zòn yo nèt nèt nan fè bagay la. Epi, m kwaze misye sou yon landkrizè. Lè l desann vit la, m wè e misye. M di misye se yon polisye li ye. M di, ok, Egzilbe Bajou. Misye ban m yon badj ki ekspire depi menm katran. Epi li te gon lòt komisè k avè m tou nan operasyon an, m gade komisè a, komisè a te mèt kite l ale wi mesye. M di lò komisè, lè misye ale m di komisè a m konn misye wi, komisè a di kisa? M di s on nèg revoke li ye wi papa, s on nèg ki nan m te kenbe deja nan kidnaping wi. Komisè a di m ti non pa di moun non wi papa, konsa wi. Alò yo.
Men enspektè, nan tou sa, èske leta a o pli o nivo, Pa genyen enfòmasyon sa kap pase la yo.
Nan ki teknik sa? Leta ou byen leta ou byen nivo sa ou vle di leta leta ou byen nivo se prezidan premye minis wi se yon òganis yo kap travay se te tande non se sa k bon pou nèg pouvwa sa yo la se sitiyasyon sa k bon pou yo estabilite sa se pou sa yo kreye l wi. Yo ba ou bagay pou pale, yo ba ou bagay pou fè, yo kreye yon pè lakay ou pou ou pa soti, pou ou pa rele anmwe, pou ou, kòmsi pou ou viv nan yon sitiyasyon oubyen ou kite tout yon moun konesans tankou ou yo, tankou lòt moun kite yo menm y ap renye anmède senyè. Ou pa, se yon bagay, sitiyasyon, se pa yon bagay ki vini konsa non. Bon, m di w, èske ou pa wè depi kèk jou la kidnaping nan fè yon ti bese?
Aah men yo gen sijè. Tankou lòt jou lè w wè yo fè operasyon Jovenel ap vin fè live la. Se bagay ki t ap pase nan kongrè a 3 medam yo t ap al temwanye devan kongrè a wi. Li te bezwen efase. L ap retire atansyon nou sou yo. Sa k t ap pale nan kongrè a pa t ap bon pou li.
Wi.
An nou rete onivo toujou lapolis. Mwen m bezwen konnen plis detay nan kesyon sa a. Èske sa konn rive pa egzanp. Gen de nèg ki antre akademi se de nèg politik ki voye yo san yo pa jisteman donk respekte kritè admisiblite a. Plen polisye konsa, plen polisye ki antre nan akademi, ki pa pase nan akademi ou wè nèg wè jou gradyasyon an. Mande anpil polisye ki nan polisye ki fèk soti kounye yo, nan polisye nan dènye 20 de dabò ok banm di w Jimmy Guerra ki Jimmy Guerra ki bò l pase e nan fenèt ou l pase l antre nan IGPN nan. Jiri te a 9 lide dwe plase. Wi men misye te te gen fòmasyon byen sur. Fòmasyon equateur pa li pa fòmasyon polis li ye. Wi li gen fòmasyon militè militè.
Oh oh e bay militè li te pran an equateur wi. Men ou ou pa fè manti non paske Andresol te di Martelly te mande l pou l te rantre yon moun nan apenapòl wi. Martelly toujou Martelly te toujou ap met moun nan polis la wi. E sa Martelly toujou ap fè wi. Plen nèg Martelly met nan polis la wi. Plen nèg ou pat janm konnen yo wi. Mwen menm pou m t ap travay yon kote m ta wonde m pat konnen yon akademi, m pa konn ki pwomosyon, ki lòd e grade se pa. Kote moun nan t ap chita monchè? Pou souflèt ou? Pou souflèt li? M pa m pa nan m pa nan pyès m pa nan pyès bagay kòchè a pyès nèg. Pa rele m sou kote di m anyen. Pale klè avè m mwen menm. Pale devan tout moun. Pale devan tout moun sa w ap di m nan. Enspektè, si m konprann la gen de moun la a se pandan jou gradyasyon an yo pa reta valiz yo?

Nèg yo, tande, nèg yo, nèg yo, nèg yo, peyi a, nèg phtk yo gon plan demolisman. Yo pa gon plan rekonstriksyon pou li non, demolisman. Se demolisman, se demoli nèg yo vin demoli sa k rete yo. Y ap retire moun, y ap bat yo rete retire moun ki te nan moun ki rete yo. Y ap demounize ou, oke. Pou peyi a nèg yo gen planl pou yo bay lòt moun pou viv ladann men nou menm yo pa vle klas sa ak la jenès sa ak la yo pa vlel yo ap toufe nou kenbe pye met pye sou kou nou epi ayisyen vin twò rezinye ayisyen pa konbatif ankò pèp ayisyen pa batay ankò mesye m pa konprann anyen pou on jovenel pa menm konn li jodha map tande on diskou aristid ap fè mesye dlo sot nan jem wi map gade pawòl nèg sa ap kole pawòl aristid ap met atè la jenès ap pran bèt. Ou konprann? Sa vle di, misye nou bagay la ak enpòtan wi, li di w Hero bare zero. Hero bare zero, Fuego, Corona, li di w Colonia, li Colonia virus, Colonia virus. Sa vle di nèg yo kolonize, yo bezwen se koloni. Ooh! Epi. Enspektè, 2 kesyon nou pral vin la, pa egzanp. E ki risk ki gen nan lapolis lan pou on fanm polisyè? Epi pou yon lòt nèg pa koujel. On lòt gwo gwo gade. Nèg yo fè nèg yo fè koripsyon sa anpil nan nan wo kòmandman. Men zen. Anpil wi non se va e va yo Yanick bon Yanick pale de sa Yanick ou konn Yanick pa pa met dlo nan bouch li menm Yanick pale de sa vre nèg yo fè sa anpil nèg yo menm konnen de responsab ki ki depi yon polisye anfòm vin nan komisarya a responsab la ap tou pran l pou madanm li. Se fini. E pou tale ou wèl li metel chef de poste ou byen li metel responsab plent, li metel yon poste chita poul pa nan voyel pyès kote. M konnen men menm m gen responsab m konnen se depi yon fi nan komisarya yo se madanm li li tou gen madanm li. E nèg yo Radio Intrépide Internationale sa a. Pou yo bay medam yo pwomosyon, pou yo bay medam yo pwomosyon, pou yo ba yo bon pòs, pou yo fè yo jwenn bous pou y ale Kolonbi. Neg yo sasinen ti medam. Sa vle di la si yon nèg gen madanm ni nan la polis la se se se se se Non se pa tout moun yo ka fè sa non se menm jan wè se pa tout moun non yo ka fè sa wap fè a enben menm menm mwen menm tou gen bon bagay moun ka fèm ou panse gen nèg ka kanpe devanm pou fèm yon seri òf epa vre monchè pou kòl ou se pou tande m fèk polisye DG m fèk polisye m ka gen yon 6 mwa map travay site solèy. Bon nèg ya rete madanm li vini madanm li di sil te jwenn yon moun li bay pou dòmi a pou li nan plas nan plas li nan komisarya site solèy la m di madanm pale klè avèm non si son kòb wap fèm fè poum konnen gon lòt nèg ki di ey ann ale ann ale e marenn mare bezwen mare w marenn pap map tann poul te ofrim kòb la poum dòmi nan plas pou jan w misye m te tou marenn mwen menm m te tou metel menm kote fi yo. Ou konprann? Gen de bagay, gen de moun pou ofri, mwen menm di polisye ki t ap avè m, m pa met pyès polisye m nan sitiyasyon pou yon moun nan lari a ofri ou mil goud, ou pa, ou gen sa a deja. M di yo, pwoblèm mil goud la, li rezoud avè m, mwen menm, menm si se nan pòch mwen, di, pwoblèm mil goud la rezoud avè m, m ap ba ou l. Pa gen polisye pa m ou tande k ap ransone moun, bon m pa met, bon m pa dakò polisye bay chofè kontravansyon. Ou konn poukisa? Pou polisye a pa vin gen tansyon di moun nan moun nan bal mil goud pou l pran lisans la. Bon m pa dakò yo voye pyès fich kontravansyon nan komisarya pa m. M pa ladann. M pa bezwen l. M pa ladann. Polis yo gen yon mòd vann fich, vann moun fich kontravansyon. Enben nan komisarya pa m, koripsyon sa a m koupe l depi anlè. Bon! Ok.
Non.
N ap mande moun yo, moun ki sou YouTube yo silvouplè, moun ki sou Facebook, teknisyen pa afiche cash app mwen, fè w afiche l teknisyen. Se 305 305 04 54, se cash app la avèk Zelle la. Ede nou Se 305 305 04 54 ekri l pou nou anba a epi ou menm ki sou youtube la tou ou kapab ede nou tou donk al nan siy dola anba a ede nou a sa ou kapab mèsi anpil Kenny Jean mèsi anpil tout moun e mèsi anpil tout zanmi nou yo an jeneral e si w gen paypal tou kapab paypal la se radio intrepid entènasyonal gmail pwen kòm se paypal la donk enspektè nou pral rive prèske nan fen emisyon an. Posibilite pou gang sa detwi oubyen ratibwaze anndan Villa de Dieu kisa li ye? Tande bon plan sèl plan pou wè pou nèg si yo vle kraze Villa de Dieu li ka kraze polis nasyonal la twòp pou fè sa ti sa polis nasyonal ka fèl men fòk pa gen politik ladann fòk fòk pa gen leta koripsyon ladann yon bon leta bon map bon map dou ba lajan li a mwen menm yon gouvènman tranzisyon ap pasifye Vilaj de Dye, l ap pasifye tout katye yo nèt. Mwen di w sa, yon bon gouvènman tranzisyon, menm si se èd pou nou ta mande dè ekspè entènasyono, nou ka fè sa a e nou ka refè l ankò. Sa vle di, si m konprann, kraze gran, kraze gang sa anndan Vilaj de Dye, Ou pa bezwen kraze Vilaj de Dye. E pa kay moun yo pou w kraze. Non, non, m ap, m ap, m ap, m ap, e pa deloje yo. Se gang nan, gang nan pou nou fini avè l. M ap pale de kraze kay yo non, paske kraze kay la se pa, se pa, se pa meyè metòd lan. N ap, gang nan nou ka, nou ka fini avè l. Jan m toujou di, enspektè,

pa gen gwo kòlèt nan lapolis pa gen bagay se tèt ou pou bon ok tèt ou pou bon pa gen kòlèt gwo kòlèt gwo zam menm wè menm zam yo menm tou zam yo vin aprè a tèt ou a strateji a strateji bon plan bon enfòmasyon epi operasyon an ka fèt on bal pa tire se sa m di ou pa kwè sa operasyon an ka fèt on bal pa tire m di w zanmi m wi enspektè m te di sa avan ti nan emisyon vandredi an pa bliye ke m son analis e journaliste mwen te di enspektè. Zam nan non operasyon e tankou Villa de Dieu, Grand Ravine tou, li vini an dènye rekou. A, paske demach kolateral yo fò nou mete yo, fò nou mete yo an evidans tou. Men, yo la, yo toujou la, ou pa ka evite yo. Ok, yo toujou di w pa gen yon mlèt san zye kase. Men ou pa ka evite yo. Ok, men, ou ka, operasyon an fò w fè l pati alabaz ke pa on katouch pa tire epi w ap wè. Men, enspektè, mwen wè gen de bagay ke lapolis neglije nan kad operasyon. Alò, m pa p pale de, de. tout operasyon non, li spesifik piske gang Vila de Dye a se yon volonte manifèst ki fè misye pa kraze l. Non, yo pa gen plan sa. M ap gade pa egzanp, yon operasyon pral fèt, fòk genyen sa yo rele enfiltrasyon wi enspektè. Wi, non men, se premye, ou pa ka fè operasyon san enfiltrasyon, fòk gen enfiltrasyon k fèt, fòk gen penetrasyon, se pa, e pa swat ki pou al fè l, e pa konsa. Ou fè enfiltrasyon an, ou antre nan mitan yo, ou spageti nan mitan yo la, epi w ap frape. Gade banm diw, Men eske ou wè te, mwen menm? eske ou te li kont tout 2 2 exit yo tou e e enspektè? Tout tan gade, tout, ma diw fòw gen kat la, fòw gen kat la devanw, fòw gen kat zòn nan devanw, wap ou travay sou papye anvan, ou fè tewori a anvan epi wal pratikel. Se senp. Ok.
Enspektè, kisa k anpeche pa egzanp se Vilaj de Dye sèlman lapolis toujou al kraze, men genyen Baky la, genyen. Banm diw, Vilaj de Dye men sak pase. Nèg Vilaj de Dye yo, yo te toujou di yo pa nan Jenèv nèt yo menm. Yo pa vin, yo antre nan Jenèv la pou alyans pou kout bal batire antre yo, men yo pa antre pou yo vin sipòte pouvwa yo menm. Oke? Paske Izo avèk, avèk Ti Lapli, nèg yo, yo kenbe moun. Menm lè w tande yo vin kraze Vilaj la, son teyat yo vle vin fè. E pa vre non, yo pa gen volonte pou yo kraze l vre non. E pa vre non papa. Se pou la konsomasyon de lentènasyonal epi pou la konsomasyon di piblik wi. Se yon kòk tè tankou ou fè yon jaden, tout sa w fè yo se pou vann aleksteryè yo ye, se pa pou manje lakay ou. Se sa nèg yo fè.
An tèm de pwoksimite enspektè, lè w pran pa egzanp komisarya de Pòtoprens, lè w pran pa egzanp Antigang, Parapwa, Vila de Dye, lè w pran Dèlma 6, bon baz ka kote a se Idmon ou Simo?

Paske nèg sa yo, yo pa mache pou konnin, mwen menm m mache nan vid, e nan vid, e nan vid vizib m mache, ou konprann? M pa dwe moun, m pa gen kagoul m ap mete, m pa dwe pyès moun, ou konprann? Men nèg sa yo se nan vid tenten yo mache, epi wout yo pa wout mwen. Se bò palè yo, palè yo fè, primati, kay Krisla l ale, ou konprann, se kote sa yo l ale. Kay, kay Ezekyèl, l al nan baz Pilat, se kote sa yo. Bon, m pa fè wout sa yo. Alò, si m konprann, si m konprann, e, tankou, e, Babekyou, Iska, epi, e. Nèg ti bwa yo se pitit madan marye men izo se pitit bèlmè.
Izo e pitit bèlmè, izo e kouzen pitit kouzen kouzin li. E nan kou li manje? Nan kou li.
Ok sa vle di e izo e izo yo e izo yo pran pou yo jwe fim. Ou konprann?
Enspektè bon. Anvan m ale banm diw map salye map salye kèk moun anba la yo ak pa konnen m. Nèlin Valkou son bon sipòtè la Ewa li ye Natacha Petion Natacha Petion Natacha Petion Epi m gon zanmi m ki rele Pierre Pierre Gay m pap fin di non misye Pierre Genso m salye w zanmi m Epi m salye tout fanatik yo Monchè m pa konnen Kenenpòt lè m gentan ankò fò nou fè yon ti pale sou sa k ap fè aktyalite nan peyi a. Fò nou pale paske si nou pa pale wòch yo ap pale pou nou epi si nou fè silans nou konplis. Enspektè, enspektè ou konnen Izo di toutan l pa touye m li pap mouri? Toutan l pa kisa?
Li pa touye m.
Ou menm nan? Wi, Izo sèmante wi. A men kòm se bòkò misye ye tou papa. E bòkò l ye, li pè savann li bòkò.
Ok. Men avan w ale enspektè fò nou salye wi de moun. Donk nou salye tout moun ki nan peyi Lèzetazini, donk le Kanada, le Brezil, Chili, donk sa yo ki nan peyi Gwatemala. Donk gen yon zanmi ki se Manman Lavi ki trè trè lwen, se zanmi m, sipòtè m e m salye tou. Alex Morissette pa la jodi a? E yo toujou la. E m salye tou Nerline Valcourt, donk se yon gran fanm, se yon gran fanm ki toujou gen pozisyon e byensi trè kategorik e nou. M panse ke Ayiti bezwen moun sa yo enspektè, puiske Ayiti nan sitiyasyon li la jodi a mete tout moun, tout dyaspora a nan kouri e bay peyi a bandi, a gang, a vòlè pou yo pyafe. E mwen menm mwen m fon chwa nan vi m, m fon chwa nan vi m kòm journaliste e m tap santi m vreman blèm kòm yon ansyen pwofesè. e ki genyen yon ansanm dane, 15 ans d'expérience map fòme des jeunes e poum wè se ta delenkan, vòlè, kadejakè kndap pou map sipòte donk mieux vaut kem pat janm egziste mwen m toujou di m se ti nèg andeyò m pa konn gwo lajan sa vle di nèg pa bezwen relem banm kòb m pa konn gwo kòb e si w fèm kado 1000 dola meriken m ka menm pran yon semèn poum konte l. Ou konprann sa vle di ke m pa konn kòb, sa vle di pa bezwen rele m pou kòb. Ou konprann? Donk ke m aprann viv a sa m genyen. Wi, enspektè. On dènye mo. Wè. Mph. On dènye mo. Dènye mo, bon, m ap di tout Ayisyen, pran kouraj. Lè w wè l pi fè nwa, nou mèt konnen l pral jou. Bagay yo pa ka ret konsa. Se pa peyi sa a nou te genyen, se pa mòd dirijan sa yo nou merite. Yo konn di tèl pèp, tèl dirijan, men nou menm di Ayis, pèp Ayisyen se pa moun sa yo nou te merite. Yo enpoze nou yo, yo fòse nou yo, yo mete l nan gagann nou, yo kwoke l nan gagann nou. nap desann yo kanmenm ok nap desann yo kanmenm gon moun ki di metem akouvè mèsi kanmenm m toujou akouvè m anba zèl granmèt la pa enkyete nou ou konprann m anba zèl granmèt la mèsi kanmenm.
Setet justement un grand plaisir d'etre avec vous donc bien sur cet après midi donc j'espère que Dieu le grand Dieu de l'univers puisse vous proteger vous et votre famille encore. e tout ras ou an jeneral epi m swete ke limyè klere sou wout la donk kòm dizè donk dirojèn donk gran jounen avèk e balèn nan men lap chèche lòm donk jiska mentnan ou ansanm de jounalis ki kredib swa an ayiti oubyen swa aletranje kap chèche wout pou ayiti soti nou poko wèl men sè sur ke. Mwen gade de lwen kòm ti bato te ka di, gon ti limyè tou piti k ap vini men k ap grandi au fur et à mesure. Mèsi anpil enspektè, donk ke Dye te benis, ke l pran swen de toi epi pase yon trè bòn sware. Babay tout moun, mikwo nou ka ede epi kale je nou pèp ayisyen.
Babay. Mèsi anpil. Mèsi anpil teknisyen, ban mwen yon segond.